apre plis pase yon milye detni ap monte yon kalvè pa do nan prizon sivil Okay ak maladi tibèkiloz, gratèl, pou n site sa yo sèlman. Yon sesyon asiz kriminèl san asistans jiri demare jounen 6 jiyè 2026 la nan jiridiksyon Okay. Se yon trantèn dosye k ap gen pou pase nan sesyon asiz kriminèl san asistans jiri sa, dapre dwayen tribinal premyè enstans Okay la, Jij Josten Lucien. Nou gen yon sesyon dasiz kriminèl 100-602 jiri ki demare nan jiridiksyon dè Kayes la. Jodi lendi 6 jiyè sa a, nou demare li jiskaske nou fin epize tout dosye ki an eta pou resevwa jijman. Anviwon konbyen dosye k ap gen pou pase nan asiz sa a? Bon, selon ke dosye ke komisè gouvènman an te voye ba nou, nou gen anviwon yon trantèn de dosye ke nou ta sipoze genyen ki pou pase. Annatandan. Men kòm ou konnen ke jij enstriksyon yo ap travay, tanzantan ke yo ap rann òdonans, yo ap voye bay komisè gouvènman an, si tout fwa ke dosye yo gen tan prè, ap gen, gen dwa gen plis ki pase toujou. Nou fè asiz, se yon prewogativ ke lalwa bay chak moun ki nan prizon an, pou li jije, pou li konn sò l. Si tout fwa ke li jije ka yo ta repwoche l yo fè yo ta repwoche l yo, kounye a,

Si gen de moun ki nan prizon sou demand kou dapèl la, wap toujou nan prizon an, e nan prizon sivil de kay la li ye. Paske tout moun ki nan prizon e sivil de kay la, tout pa sou kont nou menm nan jiridiksyon de kay la. Dwayen tribinal premyè enstans Okay la jij Jocelin Lucien te tou pwofite anonse detni nan prizon sivil Okay yo kap fè fas ak plizyè seri pwoblèm nan dènye moman sa yo, dil deja pran ka yo an konsiderasyon. Pou moun ki nan prizon yo, n ap di moun nan yo. De tout fason, Dwayen an pran ka yo an konsiderasyon. Dwayen an konnen sitiyasyon prizon an paske nou konn vizite prizon an. Nou wè gen de moun anndan prizon an ki malad, ki menm genyen maladi tibèkiloz, ki menm genyen lòt maladi menm. Genyen, yo pa ka manje, yo pa ka ale lopital. Se de tanzawòt ke n ap mande komisè gouvènman, e l toujou pa fè l, voye moun yo lopital al pran swen. Di moun yo ke N ap fè sa pou nou fè, n ap fè sa pou nou dwe sa nou dwe fè selon le voeu de la loi. Pou batonye lòd avoka Okay yo, Mèt Rouzel Louis, sesyon asiz kriminèl san asistans jiri sa deja yon enperatif paske lalwa fè obligasyon pou sa. Mèt Rouzel Louis

pou n te ka wè kòman nou te kapab ansanm de moun ki gen òdonans nan men yo ke yo voye yo jije pou yo ta pase devan jiridiksyon de jijman. Donk, m panse se yon santiman de fyète pou le Conseil de l'Ordre ki travay an sinèji avèk le Doyen e ensi ke le Commissaire du Gouvernement. M swete, premyèman nou swete ke tout echeyans yo respekte pa rapò puiske nou konnen gen de moun ke yo site pou yo parèt swa a tit de temwen e ke travay bò kote Commissaire du Gouvernement l fèt e ke travay bò kote e dwa an li respekte e moun yo jwenn yo touche pa rapò a tout sa ke yo ta sipoze touche e odyans yo dwe respekte. N ap raple w, prizon sivil Okay deja gen plis pase 1000 prizonye ki soti nan divès jiridiksyon nan rejyon Sid la k ap soufri ak divès maladi alòske se sèlman yon trantèn dosye k ap gen pou pase nan sesyon asiz kriminèl san asistans jiri sa. Antouka. Pakè Okay nan tèt kole ak tribinal premyè enstans Okay, lapolis deja pran bon jan dispozisyon pou kapab tande plizyè dosye nan asiz sa a. Depi depatman Sid vil Okay, David Lizumis pou RGDH, Radyo Ginen Dayiti.